Yo pa diw kay sa se mwen ki rete ladann. Koman ki rete ladann nan? Lè yo di bonswa jeran ou fèm etone. Oh oh.
Men la se pou boss Legendre. Ki moun?
Diaspora. Jezi gran. Koman sa? Tankou yon gran timoun tankou ou gen lespri ou pran nan bagay sa men ou pat mete w lekòl.

Woy! E pa vre. Humm. Pa di m se vre sa. Kèt! Kòman m fè pran nan kou sa a? Pwoblèm ogmante. Humm. Sa m pral fè la? Sa m pral fè la? Kote m pral jwenn kòb sa. Wè Nan renmen lajan m kounye a m pèdi tout kòb la kèt.
Jwèt sa enposib vre. Misye pran 500 gouden mi devan pantalon m menm si m pa ta konn sila misye gen maji. Epi sa m pi rayi a ankò m ap fè ti pouchòp m ti fyèp ak li. Bonswa jeran an l ap fè zizi yo gran timoun konsa epi li kite yo fè sa. Men mwen tou m pran nan kou a tou m gen lespri tou men jwèt sa gen maji. Map jwe rapid kanmenm. Banm banm fon sou ti zero. Mwen rapid.
Mwen panse m fin rive. Kounya men nan kisa m pran.

But mwen may pote valiz la paske valiz sa i sipoze rive potoprens trè byento. M pa kwè w.
M pa kwè w monchè. Ou se sa sa wap mache fè ba moun kou. Mwen ou kou. Gade wè wè wè ban banm di w yon bagay banm di w yon bagay wè mwen. M pa veye afè w. Wè m gen mennaj mwen nan katye a. Wè depi w ta man yon plim nan cheve y. Map koupe tèt ou. Gade ou wè se zanman m nou te ye.

Bon dyaspora. Wap mete valiz a fanm. Vòlò sòt vòlò. Ok Nazali li pa janm kite. Ti moso li fè bay kounya si tifi a gentan li bay lapolis la fè yo kenbem m fout non may m si se sè m bay li gen tan valiz la fout moun sòt vòlè men nèg sa yo nèg sa yo ka blofè se depi yon chèf ye bay fè yo mete yo anba kòd wi nèg la bay lè a lè a. Konsa konn yo se yap rele m se dyaspora se li te gen yon fanm ki te bay la.

Pa gen pwoblèm ou ka mandem. Silvouplè yon ti jèn gason m tap mande si w pa rankontre ansanm avèl sou wout lan pou mwen li mete yon chemiz a flè yon bout pantalon gri epi tenis nan yo a flè menm jan ak ti chemiz ki sou li an li gen yon valiz roz nan menl m tap mande si w pa wèl pase la pou mwen silvouplè. Woy!
Sa vle di ou fenk vin abite nan zòn nan oswa pase wap pase? Se pase map pase, kounyam gen yon kòb ki pèdi, pandan map chèchel, li vini li dim ka edem, lap banm pawòl, m kwè, paskel dim li son dyaspora, l fèm rantre nan yon kay. Wi, se dyaspora nou renmen, nòmal pou nou pran kou. Nèg sa w tande a, Se yo 2. Bon ou gen chans se sèl ou wè. 2 vòlè. 2 raketè. 2 magouyè. M kapab di w 2 malfektè. Nèg sa yo se sa y ap mache fè. M sot kwaze ak mouche la ap kouri. M wè yon ti valiz woz nan dwèy vrèman cheri. Mwen m panse se voye yo voye y. M di mouche kote y prale la mouche di ò pi ba a l ap rive. Mwen menm m konnen y. M deja konnen se kèk wi. An se ou wi bèy pou a. Hey! Bon tije ou gen chans wi. Ou wè misye se sèl valiz la li pran. Bon si lòt ti raketè a la, m pa konn kòman li rele, Tòsin. Si se Michek la, yo t, menm do boubou w nan yo ta pran al avè y tou. Ou gen chans se sèl valiz la yo leve ale wi. O di m non, konbyen kòb ou te gen nan valiz sa?
Ki te gen 3000 dola ladann. 3000 dola? Hey! Ak konfinman sa a miche byen pase. Epi sa k pi mal la ankò, la ti desepsyon l pa fè m sot pran l nan kay la. Li fè m antre l fè m konprann ke kay lan se pou li. E mwen menm ki panse m fin bon.
Ou panse w fin bon? Ou wè bèl kay, ou pral ou pral layite w. Meme chak katye moun dò pral layite w nan kay dyaspora.
Tout moun te ka pran nan kou an. Pase janl parèt la, li fè w konprann se yon bon moun li ye, se ede lap ede moun. E vrèman vre m pèdi kòb lan. Paske m bezwen l. M te oblije kwè l.
A si m di w yon bagay ou pap vle kwè m. Men m gen kòb la la. Si m di w an Ayipwen ou pap dakò pase m pa di w m dyaspora ou pa wè map fè gòj map pale. Are you? Yeah.

Nèg mechan sa mesye pou kou pou kou misye pran mesye misye toujou ap gad yon bèl timoun mesye timoun nan di 3 mil dola misye leve tout valiz la li pa menm konn si valiz la pa gen kontèks a pi pye li leve tout la li bon nèg lejand sa si m pa fon fè avè l nan katye a m pa kwè gen moun kap ka fon fè avè l misye twò smat mwen rete zanman m.

M pa twò pi mal paske depi lè w te kite m anba a m te santi m vrèman vrèman pa gen respè de pou. Non se pa paske m pa gen respè pou ou non. Di m non, kisa w te regle kote Chinay di m. Men se jis ke li t ap rele m m pa t konn sa pou l te fè m e te gen yon bagay nou t ap pale tou lè m rive se de ou pa sonje de ti gason m te di w lè nou t al nan bar lan epi m te wè E jenòm nan fo dyaspora a? Ah ok.
Wi, m te arive ba l yon zanmi m, bay ti dam nan yon zanmi m pou l te regle bagay la pou li, pou l te fè dyaspora a peye frekan. Men se kote zanmi m nan m soti. Li te, li te rele m pou m te ale ansanm avè l.

Wi. Ou ka akòdem kèk minit silvouplè? Ah mesye m tèlman gen pwoblèm la m pa kwè map kapab kanpe non epi m prese tou. Ah ti cheri an nou fè yon ti kanpe nan lonbraj la ok. Ka rive m ka edew. Mph toujou konsa pa plis ke 2 minit. Ok dakò. Pale vit pale cho paske m deja gen pwoblèm mwen la. A cheri, yon bèl timoun tankou w kòman w fè gen pwoblèm? Kisa w genyen menm? M kapab ede w? Si m pa ka ede w, bòs mwen ka ede w. Se toujou konsa, nou tout sou kou nan lari a. Kounya cheri, ou panse m t ap rete w sou wout ou pou m fè kou sou ou cheri?

Tout lòt ap vire ale kote Schneiden nan. Se baye fo dyaspora sa nou tap regle.
Sèlman cheri wa sonje m di w nèg yo bèy pou lejand sa se yon nèg ki frajil anpil. Se sèl sa lap mache fè, blofe medam yo. Ou wè mwen menm sèl ou menm m gen. Si gen malè wale rantre anba misye. E pa ou map fè mal non, misye map fè mal.
Ou pa bezwen enkyete ok. Silvouplè silvouplè eseye kanpe bay fo dyaspora sa pase mwen depi misye touche w m lotre jou m kwaze avè l m te di sa depi l touche w map koupe tete l pase pou madanm mwen m sansib anpil. Sa wap di konsa cheri. Lè fini se pa avèm dyaspora an afè se avèk zanmim nan.

M tèlman sezi m met 2 men nan tèt apre lanmou nan tout bagay avèk son move vwa. E bagay sa fèm mal anpil. Monchè ou gen pwoblèm vre. Men m kapab ede w. Kòm patwon m nan son w nèg ki renmen fanm anpil e li renmen depanse pou fi, sa w panse si tout fwa m fè w fon ti prezantasyon avè l? Petèt li ka ede w, li ka fè w retwouve kòb sa men li pa ranbouse w li a 100 pou 100, wap jwenn li a 90 pou 100 men li Se pa sa non, men m vin pa kwè nan moun ankò, paske mesye an te banm twòp pawòl li te fè m kwè nan li, m santi m pa kwè nan yo ankò. Bout, m pap m pap fòse w kwè nan kwè nan pap kwè nan mwen, wè jan m ye la, si w wè m ka konsa, se patwon an k mete m konsa. se li menm ki ban mwen tout kòb, tankou m pa pitit li, m nan lari m rekonèt misye, li mete m jwenn li an. Bopi, pou yon fi, imajine yon fi al entere.
Ok, m ap eseye pran chans nan vi mwen, men m pa konnen kòman sa p pase. Ok, kòm se lakay yon zanmi m ta prale la, kounya m pral oblije prezante w patwon an, n ap oblije tounen. Mwen ale lakay la zanmi mwen paske ou gen pwoblèm ou pa janm edem. Ebyen cheri mwen m te panse lè w t ale lakay Chinadi nan se se Bèyanm nan nou te pale wi. Ki rezon cheri? Pase m panse ou pa te kwè m pase ou jan jan w ale a se kòmsi se yon moun ki pa te kwè m.
A cheri. Ou vin pa fè m konfyans ankò. Pa di sa. M te jis enpe fache. Men, m pa t genyen. Dayè m fè w konfyans anpil. M gen okenn cheri.
M byen kontan w fè m konfyans. Pase Chinaydin se zanmi w ye. M pa t ap janm rantre nan yon beny ansanm ak Chinaydin. Ou wè pandan w vini la, kè a m sote pase m panse se bat ou vin bat mwen. Pase jan m te wè w tchak talè a cheri, m te pè. Non, ou pa bezwen enkyete w. Ebyen cheri, san lafè.
M ap rive pi ba e kote yon zanmi m. W ap rive lakay ou?

Paske si ou wè madan m rantre nan dosye fo dyaspora sa, miche ka bon sou madan m. Jan miche file tankou jilèt sa, miche ka bon sou madan m tou. Miche ka bon. M pap ka rete non. Anmay kota chichi.